Yon Temwen Jewova frape lakay ou, frape pòt lakay ou. Avèk sajès, li di w bonswa oubyen bonjou. Non pa m se entènetè. Mwen tèlman fatige nan mache, mwen swaf dlo. M pa vin pou m preche w levanjil. M vini inikman pou m mande w yon ti tak dlo silvouplè, epi pou m mande w yon chèz pou m chita, si posib. paske m fatige anpil. Sikolojikman, nou ka di, anviwon 85 pousan moun ap ouvri pòt bay Temwen Jewova sa a chita, antre pou l chita, y ap bay dlo pou l bwè. Menmsi vrèman yo pa rekonèt dam nan, menmsi vrèman yo pa gen menm fwa relijyez ansanm avèk dam nan. Ann pran lòt sèn. Si petèt, menm kay sa a, Yon moun ki rasta ki dwe gen pil devan dèyè, bout pantalon sou li, yon bout chemizèt sou li epi plen tatou sou kò l, epi frape pòt kay sa oubyen frape pòt lakay la. Epi l di, Sa ka fè twòp jou la a m tèlman ap mache epi m mate la a, m mate plak m pa gen blanch ou la a. Ban m yon ti gode dlo m bwè non bagay, l ap pale avè w an rasta. Menm si w sote ou se te yon nèg lari, menm si w se te yon fanm lari, sa di ke li difisil pou jwenn menm sik a di pousan moun ouvri pòt kay sa a bay rasta moun sa a antre bwè dlo e chita. Petèt si se yon moun de bon kè, li ka di l kanpe deyò a l ap pot dlo a pou li. Men an ouvè pòt la ba l antre pou ba l dlo a pou l chita, li difisil. Se pa sou aparans non yo gade w. E pafwa, jan w prezante w lan, jan w parèt lan, se konsa ou bon paske moun nan pa timidik. M pa vin fè yon nosyon psikoloji jodi a. E ni tou m pa vin pale twòp de aparans. M vin pale de chwa ke ou ap fè antanke Ayisyen, antanke sitwayen, antanke lòm. Ann pran yon egzanp klè. Si tout fwa ke Temwen de Jewova sa a, se te yon move moun li ye, Pandan w ouvri pòt ba li, li fè w yon bagay ki mal anndan kay sa. Sosyete a padone w pou inik rezon paske ou pa di li non. Ou pa t ka devine wi ou non ke Temwen Jewova a te vin avèk movèz entansyon, paske li te prezante l swadizan yon moun de byen. Men pòkont, si rastaman sa a antre lakay ou, li vòlè bagay yo, sosyete a ap di w, A monchè, ou twò egare mèt la. Depi sou lè nèg la ou tou wè kiyès li te. Pandan se tan, rastaman nan te ka pa yon move moun. Te ka ale swaf e sou e dlo ak swaf bwè. An nou antre nan pati politik oubyen nan pati chwa ke nou ap fè. Anpil dè fwa nou pran mani plezi, nou chwazi nenpòt moun pou nou mete prezidan. Nou fè nenpòt chwa Nou swiv nepòt lidè, nou swiv nepòt enfliyansè, nou swiv nepòt tiktokè, nou swiv nepòt atis. M pa vle pale de aparans fizik. M pa vle pale de jan yo abiye, m pa vle pale de stil yo, de vizaj yo, m pa vle pale de cheve yo, m pa vle pale de sa. M ap rive pi lwen de deskripsyon moun nan. Nou souvan wè, lè y ap bay de deskripsyon moun nan se kisa moun nan ye, kòman pou ka dekri l, kòman pou ka esplike moun nan an kèlke mo. An n pran egzanp, M pa gen anyen avèk omoseksyalite, se chwa pa w. Se vi pa w, malgre m toujou di, nan sosyete ke nou ap viv, m pa vle ke nou leve timoun yo an dizan ke timoun nan gen vi pa l, li granmoun, li fè sa ke li vle. M pa vle m leve timoun yo nan vi sa. Paske malgre vi an se vi paw li ye, malgre ke ou granmoun, men gen de chwa ke ou fè, li kite de po kase pou tout yon fanmi, pou tout yon zòn, pou tout yon katye, pou tout yon anviwònman, pou tout yon komin, pou tout yon depatman, pou tout yon peyi, pou tout yon nasyon. Resamman m t ap gade yon videyo kote ke de twa jèn ke imigrasyon depòte k ap sot Sendomeng, yo gen tatou sou yo. Yo gen cheve, zanno. Yo menm ankò yo fè videyo pou yo voye bay pèp ki Ayiti k ap resevwa yo, paske se Ayiti ke yo pral depòte yo, yo fè konnen ke se imigrasyon ki depòte yo. Yon fason ke pou pèp la pa ba yo sa ke yo rele Ayiti an bwa kale. Pou yo pa pran yo pou bandi. Pa vini mal ide pou m di. Si yo konnen ke mòd de vi, stil de vi ke yo genyen an sanblab avèk vi bandi, an sachan ke yo pa bandi, men yo sanble ak sa. Premyè kesyon, poukisa ke yo oblije pran yon stil ke yo pa sa? Se pa ke mwen di stil la se stil bandi li a san pou san, men pwiske sosyete an wè li yon jan, li t ap saj ou menm ou pa prezante w jan sa. An nou rete sou sijè jodi a. An nou pran deskripsyon kèk politisyen ke nou gen de nos jours. Des politiciens que nou ka di, des politiciens que nou ka di, langaj yo, tankou dènyeman ke n t ap gade yon videyo yon depite te di lè l t ap rache moun kote m te ye. Li rache moun, li touye moun, li brile moun. Anndan palman ke li di sa. Resaman nou gen Alexis Didier Fils-Aimé ki di ke li ta kase tèt yon Azèk. Mackendy si an blag, Mackendy se pou tout bon. M pa nan entansyon. E se pou rezon sa nan yon konvèsasyon, lè ke w ap ekri yon mesaj tèks, yo souvan refere w oubyen rekòmande pou mete yon emotikòn, pou mete yon emoji, pou ka eksprime a ki santiman, a ki emosyon ke ou di tèl bagay. Paske moun k ap li mesaj la, li ka petèt pran mesaj la, ekri sa ke tèks sa w te ekri an ka pran nan sans pa l selon imè pa l. Men lè w ko met emoji an, petèt moun nan ap wè ke se blag w ap bay oubyen se w pou tout bon. Jan ke yo souvan di, sè le ton ki fè la chanson. Sa ke m vin di w egzakteman m pase pa tout chemen sa yo pou m di w. Pandan ke mwen avè w pa di li non. Pandan ke mwen avè'w, nou pa Dye, nou pa masonlòj, nou pa X, nou pa Z. Gen de politisyen, petèt ou pap janm ka konnen vrèman ki sak dèyè tèt yo, ki sak nan manch kouto yo. Men pa kont, nou ase gran pou'n ta fè yon analiz, pou'n ta wè, pou'n ta konprann langaj yo, pou'n ta wè, pou'n ta konprann aksyon yo, pou'n ta wè, pou'n ta konprann Ki wout ke yo pran? Abitid yo. E se la a ke ou menm ou pral vin fè chwa pa w. Ou pral di ke se pa paske entèl se zanmi w ou vote pou li. Ou pral di ke se pa aparans moun nan ki pou fè w vote pou li ou pa. Men grenn bagay ke m vle w kenbe jodi a. Gen de moun ke ou wè avèk yon aparans. Gen de moun ke ou wè avèk yon stil de vi. Gen de moun ke ou wè avèk yon mòd de vi. E de moun ke ou wè ansanm avèk yon fonksyonman. Menm si w pa di wi non, li saj pou w ekate moun sa. Li saj pou w pran yon elwanyman de moun sa. Li saj pou ou pa vote moun sa. Li saj pou w pa swiv moun sa sou rezo sosyo. Paske pwiske n ap pede swiv yon pakèt enfliyansè omoseksyèl, TikTok lan tou kenbe pou omoseksyèl. Li ra pou w jwenn 10 pousan, 15 pousan jèn gason sou TikTok pou l pa rasist. Pwiske nou kenbe politik ayisyen pou yon pakèt blofè, gangster, bandi, etc. Li ra pou w jwenn yon moun antre nan politik Ayiti pou l pa di ke se konsa politik lan ye, li sa tou. Iran ou sou envite yon jèn nan yon pati politik pou l pa di w li menm li pa nan politik Ayiti. Sa se jèn ki plizoumwen edike, ki fòme, ki tou di politik Ayiti. Li pa gen pwoblèm ak politik an kèlkeswa, men politik Ayiti l pa ladan. Paske yo atribiye politik Ayiti pami yon gwoup malfektè. Nou te tande André Michel ki te di nan. Ekspozisyon ke Nènèl Kasi t ap fè pou liv li an. Donk la a se yon liv ke li ap ekspoze, se yon liv ke l ap fè yon gran premyè. Donk an nou kite politik de kote. Paske politik fè nou divize. Eske vrèman politik fè nou divize? Non. Foli pouvwa fè w divize. Foli dirije fè w divize. Foli lajan fè w divize. Fò w itilize politik nan mal. Men politik nan an swa, li pa la pou l fè moun divize. Okontrè, politik la se tout règ, tout prensip ki pèmèt kèlke moun a viv nan yon sosyete. Donk, si tout fwa ke ou divize, se pa fòt politik. Sonje jodi an nou te pase li tou klè. Pandan ke ou pa di wi non, gen de, de dilèm pou w konprann. Pandan ke w pa di wi non, M pa di w jije moun pou aparans. Men pandan ke w pa di wi non, gen de moun ke n ap bay ora nan sosyete an, gen de moun ke n ap bay followers nan sosyete an, gen de moun ke n ap kòmante, n ap pataje afè yo nan sosyete an, sa a ke nou kite, sa a ke nou ap fè an, li gen de grann konsekans sou lavi nou, sou fwaye nou, sou avni nou, sou jenerasyon k ap vini an e sou resanblans, kòman ke nou te ka di imaj nasyon an ke nou ap pataje sou echèl entènasyonal. Dè ke nou pou yon rezon nou plenn avèk omoseksyalite, se nòmal pou nou wè Oncle Benji fè yon team reyalite show pou wè ke sa ke l ap bay yo s on pakèt bagay bonbòch. Lè w kase yon kokoye, se nòmal pou l ba w dlo e pou w jwenn chè kokoye. Lè w fonn yon zuzu ou yon zoranj, se nòmal pou l ba w ji zoranj. Pa atann pou w al jwenn ji zoranj. Donk, sa ke ou wè moun nan pwojte an, an kèlke sòt li anndan l. E menm si petèt ou ta wè yon moun gen yon stil, pandan se tan malgre stil sa a, li gen de bon kote. Men nou vle di w jodi an klèman, Chwa ke nou ap fè pou n met politisyen nan tèt peyi an, se aske nou fè chwa yo saj. Nou gade deskripsyon moun nan. Nou gade aparans moun nan. Paske yon chèf yon peyi, se imaj yon nasyon. Chwa ke nou ap pran pou n mete moun kòm anbasadè nan lòt peyi, nan konsil, se aske ke nou gade imaj moun nan. Pa sèlman imaj fizik moun nan. Mòd de vi moun nan, abitid moun nan, deskripsyon moun nan an swa. Si tout fwa ke nou te nan pati devlopman pèsonèl, nou te ka jous swiv Ikigai moun nan. Al swiv dosye emisyon ke nou fè sou Ikigai deja wap konn ki diferans ki gen, kisa ki Ikigai. M pa vle antre nan twòp sijè jodi. Suiv Ikigai moun nan wap wè ke 4 bagay ki pi enpòtan, 4 bagay ki dekri yon être vivant, se li ki Ikigai la. Se li kap pèmèt ou konprann pèsonalite yon moun. E se depandamman de sa ke ou pral gade e ou pral konnen ki moun ke ou pral suiv nan sosyete an, ki moun ke ou pral ka suiv. Sonje ke nou toujou di, aparans nan konte, men pa w kont. Gen de moun ke ou ye, ou pa ka pwojte tèt ou, ou pa ka prezante tèt ou nenpòt kote. La vie ne fait pas de moine, men ou pap janm jwenn yon jij nan yon tribinal san ke l pa gen vòt li sou li. Sijè sa trè vast, men li enpòtan ke jodi an, ou konprann ke pa kite yon moun nenpòt kòman genyen Kòm si m te ka di w konfyans ou epi pi devan pou lari trayi l. Pito ke ou veye, ou veye, ou veye maksimòm posib pandan ke w ap jije sou aparans ou, pandan ke w ap trete, w ap reflechi sou mòd de vi moun nan, sou abitid li, epi lè sa a, w a konnen ke si vrèman ke moun sa ka reprezante w nan yon tèt peyi, si vrèman ke moun sa ka reprezante w antanke yon Yon enfliyansè, yon atis oubyen yon pèsòn ke wap swiv sou rezo sosyo.